M pa vin chita devan telefòn nan la paske m wè tout moun ap fè videyo epi m ap fè you know m pa chita m pa vin chita la you know pou pou m ap fè paske m wè medya disponib men gen de bagay k ap pase ki twò klè kounye a bagay yo tèlman klè ke tout sa ke yon moun ye nan nati kounye a Se li menm nou wè sèlman k ap degaje. Sa se yon lòt tan n ap viv la. Se pa menm tan, se pa menm tan epi kote levanjil la ap preche, y ap di tèl bagay ap fèt, tèl bagay ap fèt epi kounye a tout moun di Jezi ap vini, Jezi ap vini, Jezi ap vini. Non, epi tan ap pase, moun ap mouri, ou pa janm wè. Sa se yon lòt tan k ap, se yon lòt tan, yon lòt tan ki relase kounye a la. Lè n ap gade kounye a, se biblikman palan, se tout sa Jezi Kris te di. Tout pwofesi, sa se le tan kote pwofesi ap devlope. E avèk yon vitès rapid, yon vitès rapid. Sa vle di pa gen anpil tan vreman, jan e nan nou abitye, ou pa gen tan, moun ap di pa gen tan, bon, sètènman, sètènman, menm jan lè Jezi Kris te nan, yo fè gran pwofèt yo, yap pwofetize ke Jezi Kris ap vini, bon, eske li pat vini, tan te rive, tan rive kounye a vre. Tan an rive. Koman, koman w, se pa mwen kap di w pou wè tan an rive. Tout moun sipoze wè tan an rive, menm lè zen konvèti. Hum you know, ki ta swadizan nan fè nwa pou yo pa ka konn sa kap fèt. Men tout sa kap devlope biblikman palan, you know. Epi yap poze tèt yo kesyon, poukisa, poukisa, poukisa, poukisa. Se konnya tout bagay, tout lwa sa yo ap antre rapid, rapid, rapid. Nou nan yon tan konnya mezanmi. Nou tout kapab wèl, nou tout kapab wèl ke tan an rive kounya se, se, emm, se sa ki nan nati yon moun, idantite w, sa ki nan nati w, don w, se li menm ki soti kounya. Son, son tan de revelasyon. Revelasyon nati w, sa ki anndan nati w, l ap soti kounya. Li pa ka pa soti, l ap eksploze. Son tan eksplozif li kounya. Mwen menm m pa vin m pa vin chita la nan moman sa paske si se mwen menm pou m ta di paske m wè moun ap fè video e non m ap vin fè video non m pa tap janm dayè mwen menm toujou nan sans sa vle ale a lopoze m renmen fè bagay sans inik ou konprann m lan li bon pou imite sa ki bon ou konprann m lan men sa sa k ap pase la lè n ap fè news si nou kapab gade ajanda e non Biden Mwen menm depi depi nan 2015 map tande video ou sou sa ki rele agenda 21 agenda 21 e nou agenda 21 kote one world order yon nouvel òd mondyal Epi kote la mak de la bèt, tout bagay sa yo nan ajanda 21 nan. E non, on gran moun, mon pèsonaj mwen ki te li William Bliss la, Bliss Signature li, ki tap, ki tap devwale e non sekrè elit yo. Bon, lè nap gade ajanda Biden, Se tout en, se aktive, se an ranfòse l ap ranfòse you know lalwa sodomik nèt, lalwa sodòm e gomò, LGBTQTA you know M pran tan m kòm m pa vle fè videyo a long Map gade map gade nan lis misye sou bagay LGBT wap wè ale ladan depi ou mete Biden on LGBT wap wè tout moun ke l rantre tout moun ke la mete yo majorite ladan yo ou byen se lesbyèn ou byen yo se first first moun ki nan administrasyon nan gwo bagay kap soti ki vin ekspoze tèt yo. And non first first non menm si se fi oubyen se gason wap wè and nan tout lis nan tout menm time line misye wap wè tout moun kel mete yo se first the first first moun ki open first moun ki open first moun ki ekspoze tèt yo but moun ki nan gwo ran menm nan militè nan tout domèn nèt epi se wap wè li plis antoure avèk fi tou Se ajanda 21 ajanda sodomik mwen mwen lèm tap li ajanda 21 m pa janm konnen ke li kon ni menm m panse se nan dyè m te toujou ap panse ke 2021 wi ye se sa but se konnya map reyalize nan time la misye nan administrasyon misye se sa nèt mesye ke misye vin ranfòse se misyon l menm paske

Se atravè lòm, atravè ladministrasyon ki ap opere la. Tan an rive, epi se sa k fè, se pa gen tan ankò, epi sa ta prese ap prese avèk yo. Menm Biden, gen de bagay l ap di, l ap esplike moun yo, moun yo pa menm ka konprann. Bon, si w gen lespri de Dye, w ap tande, l ap di konsa, nan gon, bon, gon seri de bagay m pa ka di la. Si m di l, l ap kont mwen menm. Se tann y ap tann mwen. A vle di se enstriksyon lap pran. Biden se administrasyon Obama a ke li vin ranfòse. E pi se sa fè wap wè yo kole konsa. De dwèt yo kole. So, mwen m vini la mwen menm paske mwen tout map swiv misye. E tout se son kesyon de bagay LGBTQ sèlman. Non, li la avèk yo a 100 pousan, li kanpe avèk yo 100 pousan. E pi kounye a sou ka ap reyalize depi nan first grade, second grade, ti moun kapab eksprime bagay sa a, yon santiman, e non, lesbyèn, LGBTQ a, e non. E pi yo konnen, se sa fè yo vin avèk lwa, e non, depi nan, nan. Yeah, nan kindergarten so m kwè preschool, kindergarten and don't don't say pou yo pa pale de sèks yo kounye a but first grade, second grade epi and up kounye a pou pou ou gen timoun ki gen 8 ans, 7 ans you know k al lekòl Epi kounya pou timoun nan gon mennaj epi kounya se avèk lwa sa yo menm yap ranfòse la kounya nonm fi a fi gason avèk gason yap eksprime sa yap fè bay sa andan lekòl ke paran paka pale so tan an rive tan an rive pou sa w ye a pou l kapab soti menm jan tout moun ki se gay se gay yo vle chwazi se lesbyèn yo vle chwazi epi gouvèneman satan la nòmalman satan se satan se wayòm Menm wayòm Sodòm e Gomò, jan Labib te di a, se li, se avèk yo, se avèk li Satan vini la, sou latè, atravè lèzòm. Tout wayòm kingdom nan kote gen dè espri enkibis, sikibis, wè sa m wè la? Lespri sa yo ka pran tout fòm, epi nan wayòm Satan an, se gagòt sa sèlman ki fèt. Anba dlo nan wayòm maren, se konsa yo fonksyone. Se sa k fè Dyab la foure bagay sa yo nan lespri moun, menm nan dòmi, y ap atako avèk yo, e kounye a pou w ka aksepte yo. Nan moman vrèman danje, paske se pwofesi k ap devlope la nan Matye 24, nan Apokalips chapit 13, Lamak de la Bèt, se yon Donk se kretyen, wè la nan Matye 24 la bib di, la bib di ke e nan tout lè nasyon e nan nou seron tous pèsekite, legliz de Jezi Kris sera pèsekite pa tout lè nasyon. Se sa kap fèt la kounye a avèk yon vitès vètijinez, vrèman rapid. Otherwise, m pa t ap vin kanpe la mwen menm, m pa t ap vin pale l. Se paske sa m ap di nou an la, tout moun ka relate avèk li, tout moun kapab wè l. Tout moun, se sa k ap pale, ki trend kounye a, ki trendy. Se sa k ap pale la, se lwa, lwa satanik, epi kòman pou y ap fè plas pou antikris la vini. Donk se sa fè, jan w wè Labib te di w la, nan Sodòm e Gomò a, epi tan Noye a, se nan tan sa a nou ye la a menm. So, tan an rive. Mwen menm, sa ki di la kounye a, se pou jenerasyon sa a la, jenerasyon sa a mwen la, timoun pa nou yo, nan tan sa a la, si nou menm ki kretyen, nou menm ki se lèzanfan de Dye, Nou kenbe bouch nou pen nou pa di anyen nap fè konpwomi nan sa dyab la rele ba yo nan tèt yo gen nan LGBTQ community a ke yo rele love la se pa love li ye humm se konsa yo wèl se konsa satan fou nen yo menm son son revòlt kontre sa Bondye di humm humm paske Biden di konsa ke e non Biden di di non ke moun sa yo yo sipoze libre Yo sipoze li pou yo eksprime love e tandiske nou menm kretyen nou konnen se pa love li ye. Se pa sa love la paske sa love son bagay ki pur ki soti de Dye. Son revòlt kontre Bondye. Paske love nan God is love. Lanmou se Bondye menm, lanmou pur, lanmou pa gen se dyab la ki itilize yo menm epi dyab la lè lespri sa yo rantre sou moun sa yo li fè moun yo san kontwòl. Li fè moun yo san kontwòl depi moun nan aksepte lespri a, epi kounye a lespri a kòmanse li antre epi li fè moun nan feel yon lòt yon lòt fason. Danje ki la a, map map adrese m avèk tout lidè, tou lè zanfan de Dye, humm, si nou rete bouch nou pe, Bondye ap kondane nou. Si nou rete bouch nou pe, kèlkeswa kretyen, se pa lidè non map pale, kretyen sèlman. Non. Ke se swa, ke se swa moun ou ye a, depi ou konnen se kretyen ou kwè, non ou gen esperans syèl, paske gen moun se di a se nan bouch sèlman yap pale. E non, les disciples de Dieu se pa nan bouch sèlman yo te konn pale. Epi nou wè kòman yo tout, kòman yo tout pase. Yo pase pa pèsekis, pèsekisyon, ou konnen, e non, yo, yo, yo dekapite yo, e non, lè, donk, donk se moun sa ki, ki patriyach, se moun sa ki pyonye legliz. Epi tribilasyon fèt pou kretyen, pèsekisyon li fèt pou kretyen. Nan tan sa la, se tan, se konya la menm, non, se konya la menm pou tout moun, pou tout moun ki kretyen vreman, pou, pou eseye wè pou kapab sove, sove, sove pitit gason, sove pitit fi ou, e nan pale, kanpe, pa pè, M pa di pou nou al kanpe, pou nou al kanpe depi nou wè moun, wè moun sa yo pou nou ap atake yo. Ou wè sa m di la? Men, andan kay nou, sa w ap anseye pitit ou, e non, epi pa asosye avèk yo menm. Pa asosye avèk yo. Donk, si yo adrese avèk ou menm, sou sa nòmalman fò w fè yo konnen ke men kòman pou w fè moun nan konnen. Se pa jwe moun nan. Se pa sesi sela. Paske se dyab la ki atake yo epi kounye a, inosamman yo pa menm konnen. Men gen moun, gen ladan yo, se paske yo y ap nouri bagay la, epi kounye a, y ap fè rebelyon avèk Bondye, epi kounye a, Bondye ap ba yo syans, epi kounye a, jiskaske yo chwazi li, kounye a, Dyab la pran kontwòl de yo menm. Dyab pa ka fèmen bouch pitit Bondye, Legliz de Jezi Kris la. Li pa t janm fèt, li pap janm fèt. So, nan tan sa la, Non, nap mande Bondye anpil, anpil lespri de disèneman, sajès e kontwòl epi pou ke nou kapab anbrase sa kap vini la. Sa kap vini la, li pa gen lòt moun ki se number one target, se legliz de Jezi Kris la. So nou bèd de anbrase tèt nou pou nou anbrase lamò avèk bravou paske Jezi Kris di konsa lamò se pa lamò li ye pou nou menm, se pa lamò li ye vre. Se just ou soti nan kò sa epi kounye a ou prezan. Wè lè yo tap lapide Pyè, Etyèn, menm pandan yap anvan yo lapide l li gentan wè la glwa de Dye, li wè Jezi Kris kanpe aladwat di Pè a, Epi konnya li fèmen li yeah li bouche tèt li epi yap lage wòch sou li you know so so imedyatman li ekspire ou konprann lale epi konnya lale dan la glwa so tan sa se tan kote pou soyi a. Si menm jan, si yo menm, se nan tan sa la, nou wè ke tout vye mal, tout sa moun nan ye, se sa, e sa k ap soti. Donk, nòmalman, ou menm, ou sipoze, nati pa w la sipoze soti. Ou sipoze soti pou kapab sove jenerasyon sa a. Paske jenerasyon sa a k ap vin, ki la, timoun sa yo k ap leve la, nan lekòl, nou se sa sèlman, depi nan kindègadenn. Nan first grade, depi nan kindergarten yo gin t ap anseye timoun sa yo bagay sa yo, epi kounye a si ou menm paran ou aksepte antanke anfan de Dye pou w ap di konsa non, fò w sipòte timoun nan, fò w sipòte timoun nan se lòv e tandiske ou konnen, ou konnen Bondye di, Bondye kreye lòm e lafanm. Li kreye lòm e la fanm. Ou wè Biden, Biden ouvè bouch li, lap di bon Bondye kreye moun sa yo avèk limaj de Dye, but poukisa li pa di ke Bondye kreye moun sa yo, lòm e la fanm. Amen. Se konsa dyab la nan vin avèk erezi, li twist, li, li vin avèk vèsè a menm jan li te vin avèk li sou Jezi Kris. Hum, eh, li di Jezi Kris nou pa konnen Bondye di, but se pa sa sèlman Bondye te di. Jezi Kris di w Bondye di egalman. Se menm bagay la. Biden di konsa, non, wi, moun sa, moun sa, moun sa yo, li kanpe avèk san, avèk san pou, avèk yo san pou san, epi menm l ap menm sipliye, l ap urge, non, nivo entènasyonal, sa vle di globalman l ap mande, se travay li l ap fè, li gen misyon l. tout ajenda Biden depi lèl vini nan majorite ladan tout moun kel antre nan se moun sa yo se LGBTQ community nan se tout moun sa yo nèt so mwen menm m di nou nou sipoze konnen si nou pa si nou pa kanpe kontre sa andan lakay nou Pou nap di nan nan nan nap pran pòz ki sa ki eklere ki sa? Eklere vle di moun ki gen limyè non ki bagay ki bagay ki bagay pè efreye tout paran tout paran tout kretyen tout anfan de Dye sipoze kanpe djanm ou sipoze konn kiyès ou ye ou sipoze pran tan ou menm jan Jozye te di konsa chwazi kiyès nou vle chwazi sèvi. Moman tan sa la, se sa se yonn nan rezon ki fèm parèt nan, ma fè ti vid, ma fè video sa la, paske bagay la twòp, dyab la bezwen entimide les enfants de Dieu, la fè ou pè, paske gouvènman, gouvènman lap itilize a, les gouverneurs de la terre, se sèvitè de dyab yo ye. So, you know, se yon bon kesyon de paske ou wè, ou wè Hollywood, ou wè star, big star, ou wè gwo moun ap fè, ap fè grimas, you know, y konpri bay Biden ke, you know, ke dyab la ap itilize, epi kounye a pou ap di, you know, se lwa peyi a, wi se lwa peyi a wi, but li pa pou ou. Si l, si l pa pou ou, you know, ou sipoze de, ou sipoze nòmalman, em, chwazi, paske tout moun sipoze chwazi. Menm jan y ap chwazi sa yo vle kounye a, you know. Donk ou menm sa w ye a, ou rete konsekan avèk li menm, epi kounye a fò w kanpe fèm lakay ou. Kèlkeswa paran k ap fè konpwomi avèk pitit ou, k ap fè konpwomi avèk pitit ou oubyen anndan lakay ou pè pale de bagay sa avèk pitit ou, mwen m pè pou ou menm. M pè pou ou menm. Paske Bondye sa ke n ap sèvi a, li pa nan jwèt avèk anyen ditou ditou. L ap gade w, l ap pasyante avèk ou menm. Bon, depi w ap fè konpwomi, menm jan menm jan pwovèb la di, ki n ki n di mo konsan, sa vle di, si timoun nan fè bagay la, w ap di, ou konnen ou anbrase w avèk lemond, w ap di se love, se la, wè timoun yo, wè timoun yo? Kou yo kou yo soti anndan anndan anndan kay ou y al nan kolèj la se sa sèlman sèlman nan ke ap ke ap ke yo vle anseye yo enfliyanse yo se sa dyab la gen pou yo menm epi depi kounye a ou wè ti ti ti timoun nan timoun nan nan first grade third grade epi kounye a depi tout pwofesè kapab di w tout ayisyen tout moun ki ki se teacher nan epi paran nou nou konnen tou so bagay la di tan an rive kounye a se pa nan se se kanpe fèm anndan lakay ou Kanpe fèm andan lakay ou, pa kite okenn timoun lakay ou pou l aksepte pou l ap vin di w se sa l ye, epi kounye a pou w ap di konsa w ap sipòte l enkondisyonèlman, ou renmen l, se pa sa ki love la. Bondye, Bondye pa nou an li chatye nou lè n ap fè sa ki pa bon an. So anndan lakay ou, paran w ou responsab. Epi tout lidè legliz, tout paren, tout pas, e tout pastè ki gen platfòm, e non, nou sipoze chak jou kounye a, chak jou nan mesaj nou, fò nou foure, fò nou pale kontre sa, kontre sa libreman, avèk fèmte. Epi kounye a se pou di se labib ki di. Epi bay vèsè a nan Levitik lan, labib ki di. Nan nan Women premye, la ba, Levitik avèk.

Li menm jan Biden ap fè konnya la, menm jan tout LGBT community ap fè konnya, nou sipoze nan tout mesaj nou pa pase yon mesaj san ke nou pa nou pa pale de bay de nou pa preche kontre sa. Fò nou preche, fò nou ede paran yo paske m santi paran yo fèb, m santi moun yo moun yo pa brav, se kòm si yo bliye ki syèl kap tann yo. M pat vle fè tout pale sa a non. Men, bagay yo anpil, bagay yo anpil, donk pou nou pa responsab nou menm, il fo ke, e non sèlman, bon fò nou sousye pou nou kapab sove jenerasyon sa, ede tout jenerasyon ke Bondye vle ede, paske nou sòti depi anba, o bazaj, nan ti klas, yo kòmanse avèk yo, Epi nan tout nan yo komanse avèk high school se menm bagay la bon nan se sa ki la menm ki trendy a travè le mond antye se sa sèlman kap fèt se sou travay sa gouvènman ap travay menm kounye a tout gouvènman yo nèt se sou sa sèlman yap travay la paske pa gen tan ankò epi antikris la li prèske vini pou mak de la bèt la enplante epi kounye a se oubyen w aksepte oubyen w pa aksepte si w pa aksepte Ansanm lan la, epi y ap dekapite w. Yo gen tout bagay yo deja, yo gen tout giyotin deja. So se travay y ap travay. M ap sipliye nou paran, m ap sipliye nou paran, paske se kreyòl m ap pale, se ayisyen m ye, pa fè lach, epi pa kite lespri sa antre lakay nou. Pa nan sipòte ni pitit ou kap di se sal ye se sal ye non se pou kanpe si timoun nan chwazi se sal ye se ban dan lakay ou a sa pa akseptab menm andan lakay kretyen sa se premye video m fè la e m pap stop m pa voye pyès moun al atake LGBT community. Men depi si yo adrese w, si y ap pale avèk ou, epi si nan moman an w ap pale, fò w di se Labib ki di, Labib di tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. Si y ap mande w, yo pa ka mande w menm ki sa w panse de LGBTQ, epi kounye a pou w ap di ou pa nan pozisyon pou jije moun, se pa ou menm k ap jije moun, w ap di Labib di. avèk sajès, anpil prekosyon, epi fò fè non, epi fò kanpe fèm anndan lakay ou. Paske m santi akoz de kaponnaj paran, de lachte paran, n ap koze yon pak, n ap koze jenerasyon ap pèdi. Paske timoun, timoun yo pa ka kretyen kounye a pou l di li pral nan kolèj, li pral nan kolèj, li nan high school, oubyen li nan elementary school, epi kounye a pou ap kite l sipòte bagay sa a. Veye zon nou. Veye zon nou. Moman an rive. Se ou byen so ye a, ou sa, ou byen ou byen ou pa sa. E moman an rive. Moman an rive, byen eme. Moman an rive. Ke Bondye beni nou. Bagay yo anpil. Pa bliye tout moun ki ka fè mesaj la pase avèk tout lidè, avèk tout paran, tout zanmi nou, paske pa gen tan ankò. Men, kou ap fè kon konpwomi, w ap fè lach, epi ou pè, y ap vin pran kon kanmenm. Tan lanmò ap rive kanmenm, y ap vin pran kanmenm. Yo deja konn tout moun ki se kretyen. So, si w fè vide, si w fè video a pase, e non, ou ka motive paran pou yo sispann lach. Ou ka se motive ayisyen pou yo, pou yo konnen, bon, mwen bezwen di ayisyen, les enfants de Dieu, konprann? Pou yo konnen yo pa sipoze fè konpwomi avèk vye bagay LGBT community, non, ki di dyab, dyabolik. E dife a pral vini, menm jan dife a te tonbe sou Gomò e Sodòm, l ap vini paske Bondye, si Bondye pa ta fè sa, Gomò avèk Sodòm t ap leve ap mande Bondye, èske ou se yon Bondye jis vre? Byeneme, m ankouraje nou pou nou kanpe djanm, fèm, lavi ou lamò, ou se kretyen ou pa nan bagay LGBTQ,